Pam, jodia mwen vin avèk nouvo video sa pou ou pou m kapab montre w kisa ki deskripsyon. Mwen te fè yon video, mwen jwenn yon moun te kite yon kòmantè pou mwen, li di m kisa ki deskripsyon an. E anpil moun Ayiti pa konn sa ki deskripsyon video a. M pral montre w fè sa byen rapid, san pran tan. Ou pral ale sou WhatsApp. Wap klike la sou WhatsApp lèw sou WhatsApp. Si yon moun pataje yon bagay nan group lan pou ou byen sa depan se an prive moun nan e kou li voye yon link baw. Li diw klike sou tèl link pou ka rantre. Map tou diw men sa ki link lan. Gen moun ki jiska prezan ki pa janm ka konnen sa. Men sa ki link lan. Lè moun nan voye mesaj lan pou ou, depi wèl gentan fè ti flèch dwèt li konsa. La. Kot wèm konnen an? E pou wè ti ekriti an tou vè ou tou ble, ou mèt gentan konnen se sa ki deskripsyon an. Ok, a padon, e pa sa m t ap di. Ou mèt konnen se sa ki link lan. Ok, men sa k link lan. Link lan. Lè moun nan di w konsa klike sou link lan. Se sa ki link lan. Ok, kounye a ban m pati pou m kapab montre w sa ki deskripsyon videyo a. W ap klike sou link lan. Pafwa l mennen w sou youtube konsa. Hello guys sa kap fèt zanmi pam ok mwen te fè yon video. La m stop video a. La w kap gade video a sou youtube konsa pandan wap gade video a sou youtube nenpòt video l te ka ye a kit son video mizik bon mwen lòt play. Kit son video mizik, men sa ki deskripsyon an. La, nou wè la, nou wè platfòm lan kanpe konsa. Kounye a ou menm, men ki sa w ap fè. Ou pwal peze nan ti sin plis sa la, kot, swiv byen kote m ap kouwonnen an. La. wap klike la kote k make plus e se sa k ap vo anndan deskripsyon videyo a lè w fin klike kote k make plus lan banm klike pou nou wè ou klike la sou li men li sa ou anndan deskripsyon an tankou si moun nan te gen yon link e kite pou w ka fè tèl bagay wap jwenn li anndan deskripsyon an sa se deskripsyon videyo a sa ye la ok banm montre nou lòt videyo Video menm m pwodwi pou m ka moutre w sa pi byen. Sa se sou chanèl youtube mwen an m ap rantre la. M ap rantre nan video. M ka chwazi nenpòt video. Ban m pran sa kòm. Hello guys sa k ap fèt zanmi pa m? Ok.
Men li. Ou wè la. Mwen kite nimewo telefòn mwen de nimewo telefòn nan deskripsyon videyo a. Men sa, wap klike la, ou menm men sa. De wap gade yon videyo sou YouTube, wap klike sou sa ki plis lan. Kote ki make plis kote m konnen an. Apre sa, lap tou rantre w nan deskripsyon videyo a. Map klike sou li. Padon. Ou wè la? Men deskripsyon videyo sa, videyo pa m lan. Wè la, m mete, m di, men nimewo WhatsApp mwen an, mwen, men nimewo WhatsApp mwen. W ap wè m mete tou le 2 nimewo m yo. La se nan deskripsyon videyo, videyo m lan m ye la. Nou wè? Gade byen. Nou wè? Kote n kouwonnen an. Nap wèm m ekri anlè l men nimewo whatsapp mwen. Sa se sa ki rele deskripsyon. Se konsa pou kapab jwenn deskripsyon. Tankou si yon moun fon tutoriel li gen yon link li lage li di w link lan nan deskripsyon an ou mèt gentan konnen se la pou w ale pou ka jwenn link lan. Pa egzanp mwen gen video sa m fè m lage jodi a bon m pran yonn. M gen video sa m lage yè bon m klike sou li. Wap wè la m kite yon lyen nan deskripsyon an la janm te diw lan se plis la pou peze se plis pou peze poul ka mennen w nan deskripsyon an wap klike sou li rapidman li mennen m nan deskripsyon video sa men li men deskripsyon video a men kote m lage lyen an wap wè. M ekri, m di konsa, Men link la, klike sou li pou enskri pou w jwenn 5 dola bonus. Ou konprann? Sa vle di se sa ki deskripsyon. Ok!